E kilè m konnen ke Xabi Alonso pa antrenè Real ankò? Lòske yo pral remèt meday e twofe. Xabi Alonso mande ekip lan pou yo fè lahen donè pou ke yo bagay kò yo, mete yo nan mitan pou yo. bay chanpyon yo pase. Paske Barça te fèl pou yo.
Barça wi se se konsa li ye se konsa yo fèl konnya.
Yo son son jès delegans. Mentnan mentnan se a e si nou vay gade imaj yo. Nou vin gade imaj lan plizyè fwa. Mbappé
rele jwè yo pandan ke Alonso rele yo vin jwenn li pou yo ka fè yon donè. Bappé rele jwè yo vin met kò nou akote. E tout jwè yo vini vrèman.
Yo swiv Mbappé.
Men kiyèl patwon yo. Li di dezòmè misye pa genyen otorite sou ekip la ankò. Pa kontre, genyen yon eksplikasyon ke La Mezon Blanch bay, e se moun Mbappé yo bay li. Kisa yo di? Yo di ke vu pozisyon kamera ki pral pran selebrasyon chanpyon yo, fason nou te kanpe sou teren an pap pèmèt ke kamera pran imaj chanpyon Barcelone yo, donk mwen menm Mbappé, m rele jwè yo pou yo mete yo akote. pou yo ka pèmèt ke kamera a byen pran moun Barcelona yo pral selebre tit chanpyon yo. Sa a se yon echapatwa.
Si w gade ekspresyon vizaj Mbappé, misye trè fache, trè fristre. Donk se yon nèg k ap di misye, ann ale, se pa posib. Non, epi Gims, sa m gade nan imaj lan ki entrige m Alex, lè Mbappé di misye ann ale an, yo montre w Alonso, de bwa dèyè do, kap swiv twoup la kap swiv band la band a Mbappé non se janm se ekip de Mbappé vwala se kòm si se Mbappé ki kapitèn ki antrenè epi Alonso te gade ap swiv li se pa posib e Messi depi la misye pèdi djòb li vre men tande son mank de respè flagran pou antrenè a donk e menm si antrenè a ta manke ta fayi a misyon l kòm jwè kadre Kòm yon jwè nan tranp Mbappé, ou pa gen pou w ap gen konpòteman de fotè de twoub. Mbappé se yon fotè de twoub ki poko regle anyen nan Real, fè kèk grenn gòl, epi pou gen ta pran jwè, epi pou gen ta pran jwè,
sa regle. Konbyen tit li pran nan Real? Li poko pran yon ti koup entèkontinantal?
Yon ti koup entèkontinantal?
Donk, tande.
E Mbappé poko gen akonplisman. Meyè bitè Eropeyen aktyèlman.
Sa sa fè pal.
Tande, menm lè yon jwè gen akonplisman, ou dwe toujou respekte antrenè w. Ou dwe toujou respekte antrenè w. Ekip la se ekip antrenè a l ye. Eske w panse se yon nèg tankou Mourinho, panse yon nèg tankou Mourinho oubyen Guardiola te di twoup lan mesye vin nou fè èd onè la, ou panse ke Mbappé te ka fè tout moun swiv li? Eske lefèt ke jwè yo swiv Mbappé tou pa vle di otomatikman ke nan tèt yo ke antrenè la pa antrenè yo ankò? Wi, tande, paske t ap gen repèkisyon non, tande, nou te gentan wè divòs la, yon divòs ki klè antre plizyè jwè kad Real e Alonso, Se sa ki pouri djòb la nan men l. Se sa k fè l pa ka fè djòb li. Nou di l sa a maintes reprises. Sa k fè Alonso son bon antrenè li ye wi. Alonso son bon antrenè wi. Alonso gen anpil potansyèl. Alonso pwomèt anpil. Mesye jesyon l te movèz. Se jesyon jwè yo wi.
Mesye. E se ego tande se ego jwè yo l pa rive. Tande li pa rive jere, li pa rive domine. Li pa rive domine ego jwè yo. Wè yè.

Se triste mesye, malgre tout sa Real akonpli dènye ane sa yo pou Lig dè Chanpyon yo, men Real Madrid pa janm vrèman konsève antrenè li yo. Donk mwen panse ke Real ki plonje nan yon kriz la, pa gen rezilta, anplis pa gen rezilta, pa genyen, kòm si gen yon pwoblèm anndan vestyè lan ki grav e Capello te di sa resamman. Jere kesyon, pou yon antrenè vin nan Real, jere kesyon ego se pi gwo defi a. Donk e Abelo a, Abelo a kòm jwè, se yon jwè disipline, jwè de devwa ki reyisi kanmenm, li te nan 2, li te nan back to back. Lespay nan koup dEròp, li te nan koup du mond 2010 la, donk chanpyon du mond kanmenm, men se pa ton aryè lateral ki te, ki make jwèt la, ki se te yon jwè mwayen, yon jwè mwayen. An ale nan. Men fòk nou di ke match Alonso a, match Real la li menm, se ton, se pa ton movè match, m twouve ke Real te gen twòp respè pou Barcelone. Se te yon movè match.

Paske soti nan premyè minit pou rive nan an di 35 minit, Basson Goran mande li gen 75 pousan balon sou Real. Non, defansivman ekip la te bon. Non, defansivman, donk jis avan gòl, jis avan gòl Raphinha a, premye gòl la, Barcelone pa t jwenn twòp okazyon gòl tou. Donk se, se te, se te yon match kote Real, dayè sistèm de jeu ekip la di ke y ap vin, y ap vin defann. Donk se, e donk e twa, twa, twa defansè santro, donk avèk Tchouaméni e Huijsen e Asensio. Epi Carreras e egalman
Carreras ki jwenn balon pou li egalize Carreras avèk Valverde. Donk animasyon defansiv Real pat bon men Alonso tande sa Alonso vin fè al pèdi ladann paske li tap mache a yon sèten moman nan match la paske ou vin jwe ou vin jwe kote pou solid pou bouche aks defans ou a pou esye lè kote.

Panel teknik yo FA yap telman lou sanble yap yap yap gen retisans toujou pou yo pou yo deziye l Meilleur Joueur du Match la. Gen anpil group Son jwè yo pa renmen. ki estime ke se Yamal ki te dwe Homme du Match. Pinga moun vin di w plan match yè an li pat enpòtan pou Real. Kòman li pat enpòtan? Bon se yon klasiko.
Tande, m ap Li tèlman enpòtan pou Real, match lan koute Xabi Alonso pòs li. Wi epi tande se pa yon klasiko presezon.

Alò se 34 match o Real. 34 match ok. 24 viktwa.
24 viktwa. 6 defèt. 6 defèt. 4 nul. Vwala. Defèt yo se PSG, Liverpool, Atletico, Celta, City e Barcelone. Donk se. Sa vle di gwo match yo.
Awe. Epi nul yo se Al Hilal, Rayo, Elche, Girona. Li bat kèk gwo match tou.
Li bat Atletico, li bat e. Li bat Barcelone, donk li bat kèk gwo match. Misye fè 70 pousan de viktwa nan Real, plis ke sa menm. Se pa move.
Se pwobableman sizyèm antrenè ki kite Real avèk yon to parèy. Men sa k pase, lefèt ke jwè yo separe avèk li, yo pa vle tande li, Mbappé, bèt ekip san titre, yon bèt ekip san titre ki pa akonpli anyen ki serye.

Real match la pat enpòtan pou real. Oh yon ti bagay byen. Mbappé bese pou 3 semèn. Onzyèm jou banm tou anonse nou sa. Yè pou Mbappé jwe ti sa wèl jwe a se pa 2 analjezik. Banm banm dil an kreyòl.

Mbappé pou l te ka jwe Sorel jwe a. E m gen enpresyon ke Gonzalo Garcia ki make gòl lan, ou wè l make yon gòl ke la chance lui a souri
pou 2 pou gòl egalizasyon Real 2, 2 an. M gen enpresyon si Gonzalo Garcia, atakan Real lan, te konnen ke. Mbappe pa nan match, li pap nan match lan tou. Misye ta vle pi libere. Li ta gen lespri trankil e sitou li rate yon gwo okazyon an premye mitan. Misye ta vle pi libere. Le fèt ke kounye a misye di misye, bon malgre m an sante la, map jwe, map fè gòl, m an konfyans. Imajine w se doktè, yo pral fè bay piku! Bwè konprime pou Mbappé ka jwe kan menm. Li te rantre kisa li te fè?
Donk yo pat gen Real pat gen pou l fè tout foli sa pou fòse Mbappé jwe. Li te ka li te ka rechute sa vle di yon bagay li ka rechute sa vle di yon bagay. Sa vle di ke yè malgre nou menm fanatik nap di ke match la pat enpòtan pou Real, Real avè la peur de perdre. Men men tande te gen risk de rechute yo de rechute pou Mbappé wi se se se pè pèdi sa tou.

Tchouameni li anndan teren e Camavinga Bellingham omwen mete yon jwè ki kapab mete pye sou balon an pou flizifye jwèt la.
Kèk beton anndan teren an yon jwè kont Barcelone ki gen Pedri ki gen De Jong se 2 teknisyen avèk balon nan pye. Alonso te kòmanse. e bay ti jèn nan chans li poul emèje a la goulè epi se li k koupe elan pwogresyon li lè Bellingham te jwe se meyè pasè Real gen sezon an wi e li te kapab jwe li te kapab jwe byen rete jwe byen devan defans lan epi met Bellingham an 10 oubyen 9 edmi donk li pat li pat gen poul koupe elan ti jèn nan tèlman Alonso vin nan dout nan tatonman paske Alonso son antrenè ki kwè nan foutbòl de posesyon.

Mwen tande sa w tande a la a, men mwen tande Real, Barcelone pran 3 dènye twofe yo. An matyè de twofe sa yo genyen, ke se nan twofe fifa, UEFA, ke se nan konpetisyon lakay yo, Real gen 106 twofe, Barcelone gen 103. Enben, si li rete konsa, Barcelone ap pran twofe tou. Fò Barcelone pran twofe toujou pou li ka jwenn Real. Non, men jan Barcelone ap pran twofe pandan 20 dènye ane sa yo. 106 twofe pou Real.
103 twofe pou Barcelone. Non, pandan sè 25 dènyè zane, Barcelone pran plis twofe an tèm kantitatif sou papiye parapò avèk Real. E se nan menm entèval sa tou, yo te gon grenn Lig dè Chanpyon an 92, yo pran 4 Lig dè Chanpyon, 2006, 2009, 2011 epi 2015. Sou peryòd sa Real gen plis twofe. Wi, se vrè ke Real li menm sou peryòd sa pran, donk si n di 25 dènyè zane gen 2002, donk 2014. 2016 en 2022 wi donk 2017 2018 et 2022 2024 donk Alonso denature tèt li nèt tèlman l pè match la donk Alonso te genyen pou l rete fidèl avèk sa l kwè goumen pou sa w kwè jwe pou sa w kwè jwe pa denature tèt ou se vre ke w pa l pran non m pa di l se yon gwo antrenè kisa l ko fè li gen potansyèl pou l fè yon gwo antrenè li pou donk se vre ke Bayer Leverkusen pa. Real Madrid pa Manchester City, Barcelone e m ta ka di e Paris Saint Germain kounye a e d'autres grandes équipes pendant ces dernières années men son antrenè ki konn jwèt la ki ka bati ekip. Men pou m di vrèman l konn jwèt la.
Li ka bati ekip. Pou mwen menm pou m di l konn jwèt la fòk li make lè zespri nan gwo konpeti paske sa l ye sezon stratosferik nan Leverkusen nan. Wi, sezon an te byen venki an chanpyona, men. Non, li fè 2 bòn sezon.
Men an di, an di.
Pou pa di menm 3 bòn sezon. Youn nan match ki te pi enpòtan sou sezon sa a, se te kont Atalanta de Bergame nan nan final Europa League lan, misye pèdi l 3 a 0. Non, pa gen yon ka repwoche li. Donk, se pa yon antrenè de koup. An koup, misye nul. Kiyès? Xabi Alonso. Se pou li konn jwe titre.

ki di ke li pap fout rantre nan lavi gen echèk ladann mesye Arbeloa lavi gen echèk ladann
Arbeloa se nouvel antrenè Real Madrid ann gade li li tap antrene Castilla son nèg ki fè tout vi li nan Real Madrid ki konnen literalman tout bagay nan Real antanke jwè li fòme nan klèb la li te jwe 94 match avèk Castilla Pa la suit nou konnen l al Livèpoul, li te nan gwo ekip Livèpoul ki fè final 2007 lan, ekip Torres, Gerrard.
Donk misye pral tounen nan Real Madrid, li jwe 238 match avèk ekip A Real lan. Depi mèkredi nou pa wè misye. Donk misye gen 2 Lig dè Chanpyon. Nan koup? Wi. Ya, misye gen 2 Lig dè Chanpyon, 2014 e 2016. Antanke kotch, li kòmanse an 2020 avèk U14 Real Madrid yo. An 2021, li pran rèn ekip U 16 la. An 2022 pou 2025, li pran kòmand U 19. De jwen a jodi a, li t ap antrene Castilla a. Wi, san eksperyans wo nivo, san eksperyans wo nivo an tèm de coaching. Donk, ki sa sa ka bay Guardiola? Dayè, Guardiola pot ko gen eksperyans nan yon ekip wo nivo, ekip A, avan l te rive nan Barcelone nan ete 2008. Donk, èske li ka Li ka reyisi nan Real, li konn kay la, sa ne suffit pas, sa ne suffit pas, dayè Alonso te konn kay la tou kòm ansyen jwè, menm lè Arbeloa pase plis tan, li konn li konn pou de dènyè pati fòmasyon li kòm jèn, kòm footballeur li konnen nan Real aprè Saragòs, men sa ne suffit pas e gen moun ki si yap gade sou jan, sou kalite jwè Arbeloa kòm footballeur yap di ah Arbeloa se yon krab li te ye, èske Arbeloa ka al antrènè? Arbeloa pat krab. Non se bon pou mwen se ton krab, se ton krab, se pat yon jwè. Se pa t yon jwè teknik, e menm lè pou l pa lobyen.
Donk Real, kè l avni pou le Real sèt sezon e avèk Arbeloa ekip la èske Arbeloa ka koupe kriz la? Èske Arbeloa ap gen otorite? Èske jwè yo ap soumèt avèk li? Y ap mete ego yo de kote? E èske jwè madrilèn yo ap met ego yo de kote pou yo sove sezon an? Pou y al batay pou Liga e poukwa pa Lalig dè Chanpyon, se kesyon ke n ka soulve. Bon, mwen menm m trè septik kanta avni ekip sa a, m kwè ke yo ka fè sezon blanch. Donk kòm se Real, gwo ekip pa mouri, pa janm mouri, yo ka toujou resisite pandan sezon sa. Men, petèt ke a bagay la, kriz la ka agrave sou Arbeloa epi Arbeloa ka pa menm fè rès sezon an tou. Tout bagay posib pou ekip Real la. Tout bagay posib. Mesye, sa pa n pa di anyen sou. Sou ti nonm nan k fè gòl aprè aprè 19 aprè 19 match. Non non se bon se grenjwa. Misye fè bon match wi. Men se grenjwa. Misye fè yon gòl mesye li fè wòch. 65 mèt wi. Son jwè tande son jwè ki pa konsyan de de fòs li. Se kòmsi son elefan ki pa konsyan de fòs li. Oubyen tou son bèf tande son bèf ki pa konsyan de fòs li ki kite nenpòt timoun mennen l. Donk Vinicius se konsa wi Vinicius se yon jwè konsa paske pou potansyèl Vinicius pou sal montre deja e pou sal ka fè donk son jwè ki ta dwe konsantre sou foutbòl si si li pa vle ret nan Real pa rapò avèk anbisyon egzijans salaryal li ke li kite Real epi lal konsantre li rete fokis poul poul atenn objektif li nan karyè li donk rete yon jwè de premye plan. Mwen m swete ke m swete ke Arbeloa. Dabor pale a Vinicius se sa m swete mete l an konfyans di l ke genyen yon lot cherif nan vil la dezòmè e mwen konte sou ou pou ke m reyisi.

Poko menm nan koub de sky la.
Pako ki ekip Mbappé prale la ki pa met ekip li. Menm Barcelone sa lap rive Yamal tout moun ap nan dol.
Pa gen manti nan sa. Tande apa m bay Mbappé rès sezon sa kòm dènyè sezon. Lòt sezon lòt sezon pa gen chans. Non lòt sezon pa gen chans ankò. Lòt sezon li kapab met ekip la sou dol.

89 90 Barcelone pral tann poul fèl 3 fwa tou li menm an 2009 an 2010 an 2011 avèk Pep Guardiola kòm antrenè men swiv sam pral di a byen wi map pale pou 3 fwa Real fèl an premye Barcelone moute li fèl tou Real Madrid poko janm apre 3 fwa li te pranl youn apre lòt lan. Real poko janm pranl back to back. Super coupe la menm 2 fwa. Super coupe Super coupe d'Espagne lan li poko janm pranl back to back. Men son ti trofe men lè se clasico li vin sanble yon gwo trofe. Tande m byen wi, Barcelone fè back to back lan li menm omwen 3 fwa deja. Li fèl an 91 e 92. Fèl 2 fwa, a fè youn. Li fèl avèk se Ronaldinho 2005, 2006.
Jenerasyon Deco, Eto'o. Sa fè 2.
Li pral fè back to back ankò avèk Raphinha. Moun brezilyen sa yo menm. Moun brezilyen sa yo menm. 2025 2026 sa fè 3 fwa bak Barcelone fèl back to back. Real poko janm fèl back to back. Sa an NBA lap di yon fripit. Real poko real poko alinye 3 3 3 super koup. Ok banm kontinye.
Non men MD li paka pran. Li fèl an lig dèchampion li fèl an lig dèchampion bak men MD. Li te fon back to back to back 3 fwa 88 89 90. Depi li pa janm fè.
Barcelone remèt li 3 fwa sa tou li menm. 2009, 2010, 2011. Apre sa Barcelone pran l 3 fwa back to back ke Real poko janm fè. Ok.
Ok.
Banm kanpe la. Mentenan, 3 dènye final ke Barcelone jwe avèk Real yo, 2 Super Coupe d'Espagne, yon Coupe du Roi, Barcelone bat Real nan tou le 3 final yo. Or! Or! Ekip Real Madrid sa toujou gate tout moun ke avèk prensip sèt an manjan ke lapeti vyen Real mèt ap mal jwe yon konpetisyon depi se final epi ou kite rive Real rive nan final avèw ou gen pwoblèm Pòtoprens. Men Barcelone ap retire mit lan, lap demistifye bagay sa. Gen moun k ale pi lwen ki di ke menm an Lig dè Chanpyon Real se mèt chantè a. Si l te konn kwaze ak Barcelone souvan nan demi, nan final yo, pa t ap gen tout lòbèy sa. Paske nan tout sa Real ap fè la, Real pa janm kwaze Barcelone non. Grenn fwa pandan Messi te la, epòk Messi, Ronaldo an, se 2011 yo fè demi final.

ak real men lè se Barcelone pa kesyon de final lè se Barcelone kap jwe kont real son gwo tonton match nou pap pale de match amikal donk sitou son match konpetisyon kanmenm menm si se pa yon konpetisyon de grand porte kòm la la liga e la lig dè chanpyon donk se ton match 2 klèb yo vle genyen regard Alonso te gen epe damocles peze sou tèt li epi nou wè le landmen li pèdi djob la jodi a se ofisyèl. Apre match lan gen plizyè bagay pou nou di dabò m pral kite nou pale de match lan. Mwen map gade imaj Pedri desideman kounya la son nèg ki lage nan kenbe mayo moun. Ki spesyalize nan kenbe moun? Ah Pedri sanble genyen yon mastè oubyen yon doktora nan kenbe mayooloji. Menm jan nou di gran paran yo pote moun.

Gade lè match la pral fini an, sa nou rele avan ke abit lan fè El Pitasso final, dènye kout souflèt lan. Pedri pral degaje balon an, Carreras avèk Arda Güler, lentènasyonal Turk, te tou kole ak Pedri. Arda Güler tèlman enève lè l al sòti, l al choute avèk pye goch, misye vide atè a tou lon.